Ebyn kia m tal deye a la Jem pat pete non Jem pat pete baz M diw mal prete yon kiyè nan men moun nan m wèl li byen anfòm m pa diw anyen ankò m wèw estomake se yon kiyè ou dim ou tal prete se si wap banm min. John banm diw Ou wè e patnè m ou ye Ou wè fi sa m prè pou m fè tout bagay pou li.
Zo Pa banm presyon non.
Pou ou menm se presyon map baw. Ah pa banm presyon non baz. Sa se nan tèt ou li. Pa menase m non.
Pa menase m non menn. Menase John. Sa w fè la a? Mwen diw konsa ke fi sa M prè pou m fè tout bagay pou li. Men ou menm, ou pa ka estomake menn. Kòman pou m bay.
Kiyès ki t ap pale avè w de fi a? E pa mwen menm? Èske pa mwen menm k ap pale avè w de madanm ou? On kiyè malprete m di w, m wè madanm ou vin anfòm. E kontan pou w ta kontan. Ou kontan w ap depanse nan fanm nan, w ap fè l bèl, w ap fè l anfòm. E kontan pou w ta kontan menn. Non, ou fè m sispèk ou. A monchè, se pa patnè m ou ye? Antouka John, si w gen yon bagay nan tèt ou. Konsèy mwen ka baw retirel.
Pale tèt mwen? E cheve ki nan tèt mwen? Kale? Zanmi, m serye wi.
Non, kan ou di m si m gon bagay nan tèt mwen, retirel. Sa vle di al kale tèt mwen. Men tèt mwen wòz. E cheve ki nan tèt mwen? E li m ka retire bòs sa?
Jere sa ok John. Ok.
E patnè m ou ye, retire kò nan sa w ye a. M byen di wi si. Ou gon bagay nan tèt ou retirel.
Wap di patnèm ou e mwen Ou vle patnèm ou patnèm men si ou pa vle patnèm tou bay ki gade w izo. Bon menm papam ki papam m wè lap fon frekanna m preske pa ret sou misye m preske pa ret sou misye ou vle patnèm ou patnèm ou pa vle patnèm m ki mele moudam avèw ou pa klo pa sèkèy non baz ou pa klo pa sèkèy non menn. Ou pa santi w alèz jan wap viv la menn. M pa bezwen konnen non m pa mande w pou tout bagay sa yo non. Si m pa santi m alèz

Ou konprann? Mwen menm si m gon fanm mwen yon nèg ap pale de li de byen bagay sa yo kontan map kontan kontan map kontan wi menn. Wè misye se bon bon nèg wi. Nèg a pa non w wal bat vant li pou wè reyaksyon l, tande sa l di? Pou fanm sa te ka fè nenpòt bagay pou li anmeyokez ou a nou 2. Anou li vit gason. Zanmi an. Lè w mande yon sèvis yo do panse ou endikape ou paka ou paka fè l ou moun nan yon san fanmi l ye yon san fanm ou ye se pou vin kote m pou di m ba w digout pou m wè pou m pa ba w fon bagay mwen pou m ba w digout la mwen m travay di pou m fè kòb mwen

Kounya bouldiri pèmèt bouldiri sot kwazem la bouldiri fèm konnen oh se mwen menm ki konn manje poupou frekansite ahh ahh kounya gen wout nan jaden an la frèm. Bann di nou nou menm bann ranvwa se voye yo voye nou anfas mwen. Voye yo nou ta voye w vre apa m fèk met on manje la ou parèt ou pran manjew ou parèt ou pran manjew. Gade ti chien. Jape papa ou. Jape mèt ou. Pase mwen Felix soti pou nou ranse avèm ou soti pou ranse avèm tou. Sim te ti chien pitit ou m tap ye. Ou tap pitit papa ou. Se ou menm ak papa ou kap mache manje nan raje. Kap manje menm kote ak kaka. Se nou menm ki piga ti chien. Baga ti chien. Patizan ou wè la m pa nan pale anpil avèw frèm. Saw fout genyen? On manje m met la ou foure zigwèt ou nan manje a ou fout pranl wal boure, kounya m tande wap vin dim oh oh oh wi m se pitit papa m se chen m se sesi. Bon nou menm granmoun granmoun sanwont granmoun visye granmoun san nen granmoun nen ti Carol sa yo kòman nou fè ye konsa a? Sonje m di w tout pawòl sa yo wap di la yo sanble a papa w. Se papa w se vòlè bannann, jounen jodi a k panse l se boujwa nan zòn nan l panse l se gran plantè, papa w pa anyen!

Boul di yon san fanmi li. Si boul diri tonbe pip la se mwenk pou fon bay fon bwa blanch poum met boul diri poum voye de kiyè pousyè sou li kounye boul diri soti poul ranse avèm epa derespektan epa sou moun pou mwen premye pòv mwen nan kòlèt konsa mwen menm premye pòv mwen mwen nan kòlèt konsa ee boul diri nèvem anpil. Pa pèmèt ou ranse avèm apati de jodi ankò. Ebyen si ou ranse a ranse a papa ou. Mwen se premye pòv, e premye pòv mwen k visye konsa wi, kounya wap vin di e papam ki te pranl, papam te konnen m te vin nan jaden an? Papam te konnen m te vin nan jaden an? Frè nou tout bon ayisyen ann pa bwose dan nou, anvan n pale avè m se pòv wi m se pòv wi, m pòv m pa fremen nan sa k pa pou mwen, pa bliye papa w jodi a kap pwopòz gran nèg li a li menm tou osi vòlè bannan n li ye. Pito se pòv li te pòv. Nou pap bwose dan nou. Nou pap menm bwose dan nou yo sou mwen pou n lave l. Ou genlè bliye si e papa m kap fè w viv. Papa w ap fè viv a ou respè. M pap fè men nan bèt sa p pa pou mwen. Si e pat papa m fè pa tap gen tan manje tout trip ou. Mèsi lanati pou sa w ban mwen. Mèsi fanmi m. Kounye a tout vye pa m benyen vye vye vye soti fò se avè m pou yo ranse mesye. M aksepte l. Men konjou n pap ka ranse avè m mwen menm.

Bon poul yo rete la pede grate nan mouda malanga yo bon sa pi red la poul yo enpotan malanga yo enpotan krazem lè w fon bouyon malanga a ou met on poul peyi ladan epa bouyi malanga

Ooh nèg krazem Leo Diaz sot ko mouri Leo Diaz ap banm mouri ansa Apre sa l di Pedas vin remèt mwen bouyon m vin kalem bouyon m Pedas nèg krazem alèkile moun isi anpil epis bagay bon m pap ka ret la ankò non. Mama mama ley men poul di ya m poko ap fin avèl an verite m poko ap fin avèl frekan paka dim konn manje bout de feyton tout bagay. Wap fout manje nan tout kay nan zòn nan epi nou pa nou pa pòv nou menm. Fanm ou di e papam ki pranl m pral jwenn a papam epi si e pa li menm wap wè sa kap vin. Nou nan menm kri avèm wi. Pa manje kay moun. Kiyès kap manje ka moun nan? Mal alèz lap manje lap kite ti graten boule pou ou deyè. Ou konnen m pa konnen? Ki pwoblèm? Ki pwoblèm? Mwen mal a ofri m pa pran non. E pa tout moun non nan moman la ki bay moun manje lakay yo. Epi kounya nap plenyen sa fò n konn manje konsa. Ou tande? E pa tout moun. Fò sot nan gran fanmi. Fò gen moun deyò wi kounya pou moun ba w ti kal manje lakay li. Pou tout byen sa nou genyen. Pou tout byen sa nou pa ta kite sa make nan figi nou. Nou pa sanble sa non. Si yon moun ba w ti kal manje kounya e paske l konnen demen ou ka remèt li l. Manje chè. Oh adye bondye gade figi yo mesye nou fèm sezi wi pou sa mwen nou gen nou pa sanble sa non. Epi e nou menm sa tou wi nap fwe zigwèt nou nan bagay moun epi kou yo pale avè nou nap estomake. Pa nan kite manje pou fè nou pa al kote pou nale mesye. Mèwi mèwi o bon di chapo ke pou papa m te ban mwen l wè e ou l bay li. Gade Jan dan boul diri kraze a konsa boul diri kraze dan pèl la Menm boul diri sa menm li mèt kraze menm m pa kapab avè nou Se sèvis de vit vin ranni pa tout zango nan jaden yo vin koupe fèy bannann yo pou li Mwen menm m ranni Pako pa gen kòb pou l ta peye non. Ou bon e pa manm kap fè w viv kounya e mwen menm ki pou ta vin netwaye jaden. Ebyen kòm e malfèktè l ye, fè l fè m tounen zonbi pou m travay pou li. Epi kap fè w viv kounya pou m ta vin netwaye jaden. Epi poukisa lap fè w viv la? Poukisa lap touye vè nan vant ou la? Ebyen lè l bezwen ou ranmase kaka li anba jaden l yo la al deyò tande. Pou pòs kite cheve nan tèt ou, ou gen pou wè lè w vin raje bòz ou vin fimen. Ebyen si m te fimen bòz, nan pòch ou m tap pran l?

Tonnè krazem si se te fanm m konnen w tap vin mouri ansan avèm. Mèsi anpil. Bann pòv amilyore. Bann kokorat. Premye pòv m wè k sou moun konsa pou l di ede m. Vrèman m konn manje poupou? Frekan. Moun di kraze pèl la nèt wi. Pèl paka vòlè l. Li kraze l!
Manje sa e pou ou l ye?